Mwen salye tout moun jodi a e nou gen yon gwo sijè jodi a nou pral pale se pwoblèm enkyetid bay ou ankò le problème de l'inquiétude a nou ap voye yon ti je tou piti nan liv jan chapit 14 vèsè 27 ki di konsa Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jodi a, nou kapab konprann e wè anpil kote e anpil moun ap trakase tèt yo akoz de bezwen yo genyen, akoz de sa yo ta renmen reyalize, akoz. de sa ke pwojè tou yo te genyen tou ki poko e kapab an parèt ou byen akouche e nan sans rèv yo. Gen yon bagay ki enpòtan pou nou konprann nan a fè enkyetid sa, se ke anpil rechèch fèt, yo wè ke se pa sèlman yon, yon, yon rezon oubyen yon bagay ki kapab rann pwoblèm enkyetid la. Gen plizyè rezon ki kapab koze l. Men, anvan nou antre jis la, nou ta renmen premyèman, eseye al chache konnen ki sa enkyetid la ye. Ok, nou dwe konnen ki sa li ye. Premyèman, se yon pwoblèm ke ou genyen nan nivo mantal ou. Li afekte, nou kapab di, sante emosyonèl ou. Men. Konprann byen, li pa yon tankou yon maladi mantal, men se yon pou yon pati ladan l. Ou konprann selon rechèch ki fèt yo. E sa ki genyen ladan l tou, se ke li se yon bagay ki pèmèt ke Dèfwa ou pa gen kontwòl ou tou. Dèfwa tou ou li kozew tèt fè mal. Gen anpil lòt bagay ankò ki kapab rive avèk sa. Bon, sa se se se se konsal ka parèt e se konsa nou dwe konnen li. Men kounya la, si nou di ou fin konnen li, men kisa li ye li menm? Kisa, kisa w dwe fè pou kapab jwenn èd ladan l? Paske gen anpil moun ki pa vle sa, ki pa chache pou yo jwenn èd ladan l. Men ou menm ou bezwen èd la ladan l. Kijan pou fè sa? Ou pral fè sa. atravè e sa ke nou rele konvèzasyon ok paske ou dwe mande ou dwe pale avèk moun de sa eske se tout moun non wap pale avèk moun ou panse ou konnen ki kapab ede ou ou byen ki kapab mete ou an koneksyon avèk moun ki kapab fè ou jwenn yon solisyon a pwoblèm sa mwen konnen gen anpil moun ki pa renmen fè sa sak fè sa se paske li ta sanble avèk yon siy de feblès spirityèl, ou ankò li kapab, li ta vle sanble ke se paske moun sa gen des echèk l ap konnen su le plan spirityèl tou, e de konba tou spirityèl ke l ap konnen e li pa reyisi ladan yo. Men, sa yo pa dwe kanpe nou, pa dwe stope nou pou nou chache èd, paske l ap ede nou lè ke nou menm nou aksepte chache èd la. Dènye bagay la, se ke lè ou aksepte fin chache èd la, ou pap sèlman rete konsa, fò w dakò tou pran medikaman. Sa m vle di pa la, depi ke yon moun ou ta rive nan nivo enkyetid la ou ankò ansyete a, fò m tou di yon ti bagay la, se ke ansyete Lè nou pran nan mo anglè anxiety, nan vrè definisyon li, se gran enkyetid. Gran enkyetid. Sa vle di se pa ti enkyetid piti. Se pa ti enkyetid wòwòt. Se gwo gwo gwo gwo pwoblèm yo ye. Ou wè li, men ou menm ou dwe konprann sa, si w gen tan rive nan pozisyon kote ke se medikaman pou w pran, pou kapab kòmsi kalme mò tèt la, pou ede w dòmi, ou gen tan trè lwen. Li gen tan menm twò ta menm. Wè li, men kounya la a, pandan ke l two ta akoz w ap oblije pran medikaman yo, se nan sans sa l two ta la, men li pa two ta nan jwenn yon solisyon pou kapab retounen a ou menm, pou w kapab konbat jan de pwoblèm sa a. Wè li, se sa a ke ou dwe konprann e pou w fè l, rezon k fè li enpòtan. pou fè sa, se paske nan li, si ou gentan rive nan pozisyon pou pran medikaman an, ou dwe fè sa, se paske medikaman an pral pèmèt, pral ede ou a jere ou anpe ou ankò konbat doulè e soufrans ke w te kapab jwenn yo, ki koze pa enkyetid sa oubyen anxiety sa. Lòt bagay kounya ki ou dwe konnen se ke lè w aksepte tou fè sa pran medikaman sa yo l ap ede w tou pou w kapab vin eseye jwenn yon stabilite avèk tèt ou e ki pral ede fanmi w paske pwoblèm sa li bay li demantibile anpil fanmi li devaste anpil fanmi e menm pwòch tou nan relasyon ni amitye tou li fè sa anpil tou wèl men pi gwo medikaman ok ke w dwe pran se la pawòl de Dye men ou dwe kounya la konnen kisa Bondye di w se sak fè nou vini avèk vèsè sa pou nou di w ke Jezi Kris di konsa ke mwen ba w lapè. Konprann byen. Pou tout enkyetid ou genyen an, se lapè Jezi a ki ap kapab ede w. Li di w mwen ba w lapè, mwen li kite lapè a, sa vle di, anplis li kite l la, men li ba ou l tou. Sa vle di la li relache l, men epi li lonje l ba ou kan se ou pou resevwa l kounye a. Wè li? Kounye a, lòt bagay ke ou dwe konprann, Lè nou pran mo angle a ki se peace ou ankò mo franse a ki se paix, yo pa ase fò pou kòm si pou nou konprann sa k rele, kòm si pou nou konprann kòm si enterè nou genyen pou nou pran sa Jezi bay la. Paske lè w wè sa Jezi bay la, li ka anti An pa ret nan kon konfizyon nan tèt ou, paske li ba w lapè, li lese lapè a, li bay li, epi pou gen tout twoub sa yo nan vi w, se lè nou al plonje je nou yon ti jan pi fon nan, nan ebre a, ki se Shalom, li menm, ki sa l di? Shalom lan li menm li di konsa ke, lè w di ou gen lapè a, se lè ou gen yon pè ki se yon relasyon ki bon, ant ou menm avèk Bondye wè li e lòt bagay la ankò sè ke li di se lè ou vin gen sa relasyon sa a Bondye a sè ke li pral lapè sa a Bondye bay la Jezi bay la li ap rann ou ou ankò ede ou viv nan sa n rele trankilite nan moman ki nwa yo nan moman ki difisil yo èske gen youn nan moun k ap tande m kounye a la ki gen yon pwoblèm konsa. E m m sur e sèten gen pwoblèm sa a. Paske nan mond lan kounya la chaje avèk kesyon ki e e dè evenman tou ki ap koz ke ou menm ou ou anksye ou ankò ou ou chaje avèk ansyete. Ou ou bezwen pran medikaman sa a jodi a. Ki medikaman li se lapè ke Jezi bay la, ki se yon bon relasyon avèk Dye, epi ki se yon trankilite nan mitan pwoblèm yo. Kisa sa vle di? Pou konnen ke Bondye avè w. Se sa sa vle di. Ou wè li? Se ke, gen yon pawòl ki di konsa ke, E Jezi se tout bagay pou mwen, lapè, lajwa lavi. Se li ki fòs mwen tou lè jou, mwen ta tonbe san li. Lè m santi m tris, se li m chache. Si l pa t la avè m, sa m ta fè? Lè m santi m tris, li fè mwen ge, li renmen m. Ou wè li? Se ke Dye vle pou li ede w, pou l ede w nan moman difisil la. E ou kapab kanpe pou di menm, A, ou konnen, e dezòmè je ve sèvi, m vle sèvi Senyè m nan. Ou konprann? Malgre jan sa ye, mwen mwen vle fè l. Gen anpil moun ki pa vle mande èd. Poutèt ki sa? Paske yo ka ri yo, yo ka fawouche yo. Sitou moun ki nan pozisyon wo yo, nan nivo legliz, ou ankò nan nenpòt nivo relijye ou menm politik tou, anpil fwa yo pa vle mande èd, paske yo santi sa se yon feblès li ye. Ou dwe, ou dwe mande èd, ou dwe al chache èd. E sonje premye bagay la, nou dwe konn kisa li ye. Li pa kap, li, li, li pap vini sèlman akoz de yon bagay, men li kapab vini akoz de plizyè.